Wi, m panse se li menm wi paske m tou wè yon CV nan men l. Bon, m pa janm konnen. Eseye rele l bro paske lakay ou pa gen moun, madanm ou pa la. Madanm nan pa la vre wi. Madam? Madam? Madam? Bonjour belle madame Kòm ou a CV nan men w m Ou a CV nan men m kisa Sa w genyen ki pwoblèm ou Non men mesye a nou gon jan nou soumoun ou wè moun ap pase ou pa menm konnen w ap vin rele m ou a CV nan men m Sa w ye Kisa w ye di m kisa w ye Mouche a kanpe bò yon lari yon zèl sandal nan pye l li pa wè kiyès pou l rele mwen k ap pase l ap vin rele. Ou pa renmen se sal janm kanpe li pa menm relem li pa sou moun menm jan avèw kon nan ou tande mesye. Men madam epa paske m bò lakay mwen m te ka gen. What the fuck ou bò lakay ou wè map pase si w gen yon rele m nan poukisa w rele m kiyès ou ye pale m de ou.
Wè sak rive la menm. Chè dirèk mwen kòman tout bagay pase menn m vrèman dezole. Humm moun konnya telman pa respekte moun. An bref bon.
M bò lakay mwen m te ka kon sa moun yo gade moun sou aparans humm epi monchè son randevou m gen maten an la a 8 è se sak fè m adrese demwazèl la son bon zanmi m ki sipliye m sipliye m pou m pran yon moun nan lopital la pou li konnen m telman gen dosye nan menm m di l ok jodi a li mèt voye l lakay la

Ekskize wi. Wè sak pase madam. Ekskize wi yon enfòmasyon map mande silvouplè. Ou pa rekonèt doktè Joseph? Doktè Joseph? Wi paske son zanmim ki voyem kotel e m bezwen yon travay nan yon lopital li dim li se pi gwo doktè ki gen nan lopital la so li banm referans lan poum te vin kote li poul te ka jere dosye sa. M pa kwè se doktè Joseph ou janm bezwen wi. Wi se li menm mwen bezwen. Mwen gentan ale kote li rete an mwen sone mpa tande pèsòn reponn li genlè gentan sòti mpa konnen. Men madam ou fèk sot imilye doktè Joseph la wi. Kòman m fèk sot imilye doktè Joseph la? Wi. M pa rekonèt doktè Joseph kòman m fèk imilye? Ebyen nou renmen gade moun sou aparans twòp. Mesye k te kanpe ansanm avè m la, se yon moun misye genyen k ap vin kote l. Yon moun sipliye l pou l pran yon moun nan lopital la pou li. Misye gen randevou pou l sòti. L oblije ap espere moun an a uitè. Depi lè w ap parèt la, li di sanble se ou menm k ap vin kote l la paske l pa rekonèt ou. Mesye, di m s on blag w ap ban mwen. Ou mèt di m s on blag w ap ban mwen epi w pa wè m serye. Non, se pa blag m ap ba ou. Se pa blag m ap ba ou. Sa vle di ou vle di m mesye k te kanpe avan w la se Doktè Jozèf? Se misye k Doktè Jozèf la. Misye se pi gwo doktè nan zòn nan, se misye ki responsab pi gwo lopital ki gen nan zòn nan. Epi konsè w sot imilye l? Oh jezi mezanmi bondye sam pral fè pou tann dat m pap travay pou jodia m resi jwenn posiblite pou m jwenn yon ti travay pi sak pasem Toukar m vrèman dezole pou ou. M pa konn sam pral fè silvouplè èske w ka fèm pale ansanm avèk li tanpri se pa fòt mwen maten an se kontrarye m kontrarye esak fèm wè maji konsa m pa yon moun ki konn derespekte moun m pa konsa m desolennè e pa fòt mwen ou ka fèm wè avèl silvouplè.

Direktè tanpri fon bagay pou mwen rakonte sak te pase talè a pou pa fè sa ou fè pou mwen an silvouplè. Bon si se pou sak te pase a anben nap bliye sa. Se yon randevou m te gen maten an m te oblije kanpe l pou m te ka resevwa w. Ou pa pwofite okazyon.